yo, depandamman de lè ak ki kote ou gen chans pou avèk nou. Nou madi 9 novanm 2020, donk pratikman nou rete kèlke semèn pou ane sa li kapab ale fè wout li e pou 2021 rive. Donk nou kontan e se toujou yon plezi pou n kapab antre lakay ou nan lè sa. Bonswa bonjou ankò yn fwa bonswa frè simon kòman sa ye. Bonswa frè pam bonswa bonjou frè ak sè nou yo bondye beni nou e kèlkeswa kote ou gen chans pou ke ou kapab ap gade nou ap patisipe ansanm avèk nou nan emisyon esansyèl e nou salyew nan non mèt lavi a nou salye chak moun ki gentan la ansanm avèk nou e chak moun ki pral vini

Nou di mèsi avèk chak moun ki gentan la ansanm avèk nou e nou di mèsi, yon mèsi espesyal a Kreyatè a ki fè nou gras, ki ban nou opòtinite nou kapab ankò vivan toujou e nou pa pami mò yo. Gen anpil moun ki ale pandan ane 2020 sa. Se yon fenomèn e pou egzistans nou frè Elize e gen anpil anpil anpil anpil moun ki ale men Dye nou a fè gras nou menm nou ankò vivan toujou nou ankò anvi e malgre tout e de tou Bondye fè gras gen anpil nan nou pwojè nou yo jiska prezan yo poko brate e se yon gras ke Bondye fè nou malgre gen anpil anpil gwo pwojè e anpil lòt moun genyen e ki brate men nou menm Bondye fè gras nou ka temwanye nou ka kriye alelouya beniswa letènèl e nou salyew nou kontan pou chak moun ki ansanm avèk nou e chak moun ki pral vini nou kwè ke o non de Jezi nou ap pase yon bon moman Bondye beniw. Bonswa sè Chamise e bonswa e sè nou Jasmine bonswa Youvely bonswa E sè Malène Placide. Bonswa chak moun ki toujou la avèk nou aswè a. Sè Majori. Donk sè Majori e komè pa nou non. Donk komè yon pakèt moun. Sè Majori a pa manke konpè. E se yon komè ki chaje konpè. Vwala. Gen nèg kap fè jalou wi pou FR Miguel di. Oh kiyès ki frè Miguel la?
Donk e nou tout pa ta ka aprann menm jan. Donk gen nèg ki pap dakò. Gen kèk konpè e ki jalou pase lòt yo. Vwala. Lè nou kontan e se esansyèl ou konnen sa deja. Donk nou toujou kontan pou nou ansanm avèk ou, nou toujou kontan e poun pase vizite ou sou paj Radyo Lakay Entènasyonal pou nou kapab pataje ansanm lapawòl de Dye. Donk se yon kote nan dezèdtan sa nou gen chans Nou aprann yon vèsè pou pi piti, donk menm lè nou pa konnen l ou ankò nou pa byen kapte l nan memwa nou men nou gen yon ide de yon vèsè a chak madi. Donk m panse menm jan m renmen di sa, donk se pa konnen vèsè an pa kè, se kenbe l pa kè an li bon tou, donk ou konnen l nan tèt ou, men lòske ou gen yon ide ou pran yon ti tan ou pase sa rele meditasyon, medite, e sou vèsè a, franchman, ou ka pa ka resite l bay yon moun, men l ap rete la anndan tèt ou, w ap sonje. Donk gen yon pawòl ki gen dwa vin nan tèt ou, di, donk tèl vèsè ou ankò, mèt, mèt pa sonje men w ap sonje ke la pawòl de Dye pale de tèl bagay, donk w ap bay yon eksplikasyon kanmenm de li. Vwala, nou toujou kontan, e si rezon sa yo ki fè nou reyèlman ap toujou kontan pou nou ansanm avèk ou. E bonswa ak bonjou ankò yn fwa, donk. Menm jan ou konnen sa deja, nou pral pran yon ti poz letan pou ou kapab envite yon zanmi, yon frè, donk kèlkeswa moun, yon kamarad, yon moun ou rankontre sou Facebook, kèlkeswa kote ou gen chans ke ou gen moun ou konn wè moun sa. Donk patajel avèl. Si ou gen WhatsApp yo kapab pataje link la avèl e kèlkeswa sou Facebook ou gen dwa patajel sou pwofil ou sou paj ou e konsa lap gen chans poul kapab wèl. Donk tout fwa li pa vini m panse ke ou menm ou fè travay ou an, menm jan nou toujou di sa. Bonswa bonjou ankò yn fwa, nap pran yon ti poz poun kapab respire e nap retounen aprè.

Vwala e mete frè devan nom donk se tit nou kapab di album frè Gab lan ke ou konnen donk e mizik sa ki sou album mete frè devan nom nan donk menm jan frè Gab di donk siw site nonl ou pa mete frè devanl donk se kòm si yon bout bannann ki san sòs donk yon bout bannann ki san sòs ou imajine sa donk W ap kraze, w ap vale, ou kapab toufe. Donk, se rezon e ou ankò se mwayen pou sèvitè nou an kapab pwouve nou. Donk, li enpòtan pou w kapab mete frè devan non l. Donk, si l se yon enjenyè, donk, yon enjenyè pap dakò n t rele e w an li di, an n imajine m te enjenyè, an n Elize! Non, li ap reponn ou wi. Genyen k ap reponn ou, genyen k pap menm reponn ou. Genyen k ap di, èske avè m l ap pale? Donk, ki pap reponn ou. Gen moun ki kapab fè w malonnèt. Donk, se idem, e sa toujou bon. Menm jan Labib. Aprann nou a konnen sa, donk moun ki k pataje menm fwa avè w, donk se frè w avèk sè w, jan ke Jezikri te di sa, donk nou, anpil nan nou kòmante l konsa, donk kapab di Jezikri te fè manman l, asavwa Mari wont, donk lòske e, e sèvitè yo ankò, foul lan, kèk moun nan foul yo te apwoche pou yo te di, donk men manman w avèk frè w la, donk Jezikri di, e moun ki manman m ou ankò moun ki frè m ak sè m yo, donk gen kèk moun ki entèprete l konsa nan sans ke, nan imènman. Donk gen kèk moun ki entèprete l ke l son ont. Donk m panse ke se enpòtan pou pou nou kapab konn sa. Yon moun kèlkeswa moun li ye, kèlkeswa l te sot nan nò ou nan sid, ipso facto l pataje menm fwa avè w. Donk n ap priye menm Bondye. Li se frè w, li se sè w. Donk menm jan frè Gab di sa, nou bezwen mete frè frè devan non l. Vwala. Donk e nou kontan e nou retounen mè byeneme pou nou kapab start a emisyon an pou sware an. Donk letan poun te kapab pèmèt ou aske ou pataje, donk menm lè mwen menm pa jwenn chans sa a sè a donk entènèt la lap banm ti panik e mpa konnen vwala e letan pou te kapab pataje e envite yon zanmi poul kapab vin gade esansyèl la avèk ou pou sware an donk menm jan frè Simon gentan di sa donk chak madi E se yon lòt esansyèl. Donk li renmen di sa. E se lè n ap gade vre, lè n ap byen kalkile. Donk a chak madi se toujou yon lòt esansyèl, yon lòt bat bouch, nan yon lòt fasèt. Donk se toujou menm pawòl yo, paske se toujou pawòl ki ap ede w pou w kapab ale nan syèl. Donk se esans pou syèl ou, e nou bay tèt nou kòm misyon, donk nou pa la pou n deranje w. Ipso facto santi ke nou deranje w, fè nou konnen sa, e nou kwè ke nan swivi ke n ap fè, n ap kapab aranje sa. Donk nou envite w e kapab akwoche w, nou envite w kapab mete w abò, donk nou pral pataje ansanm vèsè ke nou genyen pou aswè a, nan yon ti tan ki pa two long, donk eske zanmi ou te envite an eske ou wè l vini, donk tout fwa li pa vini, donk nou kapab di w pat panik, nou pral start avèk vèsè ke nou genyen pou aswè a mè byeneme. Donk nou kontan, nou kontan pou n avè w malgre E frè nou gèlè gen yon ti latranblad frè nou gèlè gen yon ti latranblad tou piti men nou kontan poun kapab avèk ou donk vèsè ke nou ap genyen pou aswè a nap jwenn li se nan e women ankò yn fwa e chapitre 4 e vèsè 21 donk se la ke nou ap ye nan yon ti tan nou pral gen chans poun tapel an epengle nan life lan donk e women chapitre 4 E vèsè 21, donk se la ke nou ap ye, ou ankò se la ke n ap jwenn esans lan pou aswè a. Donk, e Women chapitre 4 vèsè 21, donk nou gen tan lage l an kòmantè e m panse ke ou ap kapab jwenn li, vwala. Nou prale nan Women chapitre 4 e vèsè 21, e se la ke nou pral kapab li pou ou pou aswè a. Women asavwa se apotre Paul

De ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir se pawòl Bondye. Avèk nou frè Simon ki pral li pou nou.
Romains chapitre 4 verset 21 an kreyòl, li di konsa, Li te gen fèm konviksyon Bondye te gen pouvwa pou l te fè sa l te pwomèt la. Vwala.
Donk, nou nan Romains chapitre 4 vèsè 21, Donk se la nou gen chans e jan ke m te di sa deja gen esans lan ke nou pral pataje pou aswè a. Donk e liv sa e se yon liv ki trè gran nan sans ke nou kapab di lòske nou nan liv sa n toujou pran leson e pou n fè yon ti rapèl e a konnen ke Wòm, nan tan kote ke apot we Pol tap ekri yo lèt sa, e se te la kapital mondyal, se menm jan n kapab di e yon moun w ap ekri a Washington DC, donk ou pa ka voye nenpòt bagay la, donk se la tout moun yo ye. A Washington DC ou jwenn nimewo 1, nou kapab di, sou tè sa, e fizikman ou jwenn Donald Junior Trump, donk sa ou pa ka voye nenpòt bagay la. Donk, ou jwenn, ann di ke Ozetazini, tout biwo mondyal ke ou konnen, tout gran biwo mondyal, ou jwenn OEA, ou jwenn Nasyon Zini, ou jwenn Ministè de Sante Mondyal, ou jwenn tout gran biwo yo, ou jwenn yo la. Donk, a Washington ou jwenn yon pakèt, a New York ou jwenn yon pakèt. Donk, la, e se te idem pou a Rome, ann Itali. Donk, se sa, ou kapab wè, e Itali pa tèlman renome. Donk gen kèk moun ki pa menm konn si Wom se kapital Itali. Pou li menm li konn Wom nan donk se yon peyi pou kò l. Vwala. Donk se pou pouvo pouvwa ki te gen nan vil sa. Se la tout gran yo te konn reyini, se la tout gran yo te konn vin pale. Donk ou pa t ka nenpòt moun pat kapab vin pale la donk se sak fè anpil nan gran yo lèn di gran e doktè an teoloji moun ki konnen ou ankò ki etidye la bible ki konnen anpil detay yo aprann a konnen tou e se rezon ki fè tou se apotre Paul e ki ekri lèt sa poukisa e se pa paske nenpòt moun pat ka ekril se pa paske Bondye sèvi a nenpòt moun Bondye te ka lèm di nenpòt moun nan se pa nenpòt moun nan sans moun nap fè salve non Nan sans n kapab di, Bondye pa sèlman fikse sou kapasite entèlèktyèl tèl moun, donk pou l sèvi avè l. Donk Apotre Pòl pa bliye se te yon gran, se te yon gran filozòf, se te yon moun nou kapab di ki te gen sa ki te rele entèlèk lan, donk se pa t nenpòt moun nan sans filozofi, e Bondye vin sèvi avè l, vin pran l nan fason ke mwen menm avè w nou konnen ke l te pran l nan, vin fè l tou li gen yon fèm konviksyon pou l kapab preche levanjil la avèk adiyès paske son moun ki eksperimante. Donk apotre Pòl son moun ki te kont ann di ke levanjil. Donk yon moun ki te kont yon bagay e pwisans bagay lan frape l, li pa ka nan jwe menm jan ak tout moun. Donk kisa ke m kapab di nan sans sa, gen kèk moun ann di ke, E Bondye retirel nan jouk dyab ou konprann retirel nan jouk dyab e dyab te konn maltretel epi Bondye boure menl e li prann moun sal pap fè levanjil avèk kèk moun ki levann nan legliz ki jis wè manmanl anndan legliz ki tou legliz tou donk se vre li gen eksperimante l konn la pawòl men moun Bondye boure m prann nan dife an donk li pa gen menm eksperyans avèw li pap fè levanjil la menm jan avèw. Vwala, ann retounen nan vèsè ke n gen pou sware a ki se Women chapitre 4 vèsè 21, E eyan la plèn konviksyon ke se ki l pwomè, il pe osi lakonpli, mè byeneme. Nou nan Women, mè byeneme, e chapitre 4 e vèsè 21. Donk, si nou ta fon kout tèt pou n li e jistavan nou kòmante, n ap li vèsè 18 lan pou l, li di, Esperan kontre tout esperans, il kwi ansòt ki l deven pè d'un gran nonb de nasyon, selon se ki Luzafèye te di, tèl sera ta posterite. Donk la y ap pale de Abraam, donk ou ankò Abraram, pa bliye Abraam se te non l, e jistavan lòske l vin rankontre a Ètre Siprèm nan, li vin tounen Abraram. Donk l ap pale de li. Donk la, y ap pale de lafwa la ankò yn fwa. Pa bliye madi ki sot pase an, donk nou te pale de lafwa. E vwala, donk nou retounen ankò pou n kapab pale w de lafwa. Pa bliye, san lafwa, donk, ou pap kapab yon kretyen. Donk, san lafwa, m ap rele w kretyen, y ap rele w kretyen paske w vin legliz la, men lòske w gen lafwa w vin yon kretyen otantik. Lòske w se yon kretyen otantik, ou se yon kretyen ki vize, ou se yon kretyen ki ap travay pou wout syèl la, ou se yon kretyen ki pap gade, ou ankò ki pa kretyen a zye l, Men w son kretyen ki kretyen avèk sa ke li kwè, sa ke li kwè an Jezikri, ou ankò, e sa ke lapawòl de Dye di. Vwala. Vèsè a ki di, e eyan la plèn konviksyon. Donk, e eyan la plèn konviksyon. Donk, li te genyen, ou ankò, li te genyen yon konviksyon ki, ki boure, ki plen. Yon konviksyon nou kapab di, ki pap, e, ki pap echape l. Yon konviksyon an di ke yon ti maladi pap pote l ale. Yon konviksyon, lòske ou gen yon plèn konviksyon, donk se ke mwen gen plèn konviksyon pou m kapab preche levanjil avèk adiyès, donk nenpòt ti panik pap fè ke m pa al preche levanjil. Ann fè yon ti egzanp byen senp, donk yon moun ki gen plèn konviksyon pou l preche levanjil, Donk, ann di ke yon ti tèt fè mal, yon ti zouzout, lafyè, ou ankò yon ti randevou kèlkonk pa fè l, vwala, yon ti seren lapli pa fè l di, e, ranplase m, ou konprann, ranplase m, m p ap ka vini. Yon ti randevou avèk yon zanmi kèlkonk p ap di, a, frè entèl ou disponib, ranplase m, menm jan frè Telor te di sa, donk li te manje gras avèk yon sèvant e ki te nan, ki t ap e non klas nan ekòl dominikal menm jan avè l, Donk vire tounen sèvant lan gon randevou. Lè konsa sèvant lan rele l li di map la. Chak sèvant lan rele l li di map la mwen menm. Paske m konn sa ke m vin fè. Donk Abraham mè byeneme e te yon moun ki genyen yon plèn konviksyon. Ki gen yon konviksyon ki inefayibl, ki pap fayi. Yon konviksyon e ki pèmèt aske menm jan nan vèsè ke n sot li oparavan pou w kapab wè yon ide e ki aprann nou a konnen li te genyen tout espwa l, li te mete tout espwa l, menm jan vèsè a di, esperan kont tout esperans, li te espere avèk tout esperans ke l te kapab posede ke sa Bondye te di l lan, l ap vin pè yon grand nasyon men byeneme. Vwala, E nou ankouraje w menm jan apotre Pòl te ankouraje pèp women an, pou l te kapab ankouraje yo a mete yon plèn konviksyon nan Bondye. Donk, n ap retounen apre, lòske nou retounen apre, n ap kapab kontinye a fraz lan. Donk, se avèk ou ou ankò nan moman sa a, fraz ke nou pote pou pou aswè a, ki se Women, chap. Vèsè ke nou pote, vwala, ekskize, donk vèsè ke nou pote pou pou aswè a, ki se Women chapitre 4 vèsè 21 avèk nou frè Simon e nap retounen tout swit. Lapè Bondye avèw ankò Bondye beniw e jan frè Elize sot di la nou gen nan vèsè nou pote se Women chapitre 4 le vèsè 21 e frè Elize touche yon sèvitè ki vrèman e ki e e Women chapitre 4 la pale de li tou e ki vrèman vrèman enterese m ke mwen renmen anpil ki se Abraram e lòske yon moun ou se yon moun ki ap sèvi Bondye ou sipoze gen lafwa e pa bliye lapawòl de Dye fè nou konnen lafwa vyen de s kon nantan e s kon nantan vyen de lapawòl de Dye e sa vle di yon moun ki ap mache ansanm avèk Bondye ki pa gen lafwa si nòmalman e ou ap li labib Ou pa gen lafwa, si nòmalman w ap mache legliz ou pa gen lafwa, se kòm si m ta di w ou se yon moun ki ap gaspiye yon tan. Ou konprann? Ou se yon moun ki ap pèdi yon tan paske fòk ou gen lafwa pou sa w ap tande a pou w kapab ba l enpòtans. Si toutfwa ou pa gen lafwa sa ke w ap tande a, e ou pap bal enpòtans, ou pap mete ou pap mete lafwa ou, ou pap mete konfyans ou ke nan sa wap tande a gen yon bagay ki ka fèt e pou ou e e mwen tèlman renmen sèvitè sa e se sak fè e lòske yon sèvitè ap preche ou Ou ap pale m de Jenèz chapitre 22, e lòske Dye te mande Abraram, e mande Abraram Izarak an sakrifis, ou konprann? E la, se lafwa d'Abraram ki ap aji, sèvitè. Ou konprann?
E lafwa d'Abraram ki ap aji. E tout sa nou ap di w la yo si tout fwa ke ou pa gen lafwa ou pap ka konprann anyen ke nap di la. Si tout fwa ke ou pa gen lafwa ou pap konnen ou pap dakò yon moun di w ke Bondye ka fè tout bagay. Si w pa gen lafwa ou pap dakò ke yon moun di w Bondye si w malad li ka geri w. Ou konprann? E se sak fè gen anpil moun Lòske yo malad, yo toujou met nan tèt yo ke yo pral mouri, yo pral se, e ou ka mouri. Ou ka mouri. Tout moun la pou mouri. Ou konprann? Tout moun ki pou mouri la pou mouri. Amen. E, men, si tout fwa ou gen lafwa nan Bondye, Labib te gentan fè ou konnen ou ap mouri jodi a men ou pral reviv ankò paske amen paske ou te fè volonte e Bondye ki gen tout pouvwa a. Nan Women chapitre 4 le vèsè 21 li di li te gen fèm konviksyon Bondye te gen pouvwa pou l te fè sa l te pwomèt la. Alò, nou pa bezwen di on moun ankò men de ki moun n ap pale, e ou deja wè de ki moun ke n ap pale, e sa l te pwomèt la, pa gen anyen k ka fè l. E se sa m renmen ansanm avèk Bondye, Frè Elize, pa gen pèsonn, pa gen pèsonn ki ka fè Bondye retounen Amen alelouya sou desizyonl kelkeswa desizyonl te pran pou ou mes bien aime dans le seigneur kelkeswa desizyon ke mèt la li te siyen pou ou pa gen pèsòn ki ka fèl retounen sou desizyon kel te siyen pou ou an paske sa Bondye di avèk bouch li menl akonplil ou konprann puiske sal di avèk bouch li menl akonplil fòl pata gen men poukel pata akonpli sal te di avèk bouch li a Men puiske li gen men, li ka lonje, li gen men, li ka touche, li gen men, amen alelouya, li ka fè mouvman, enben sa l te di a, si l pa fèt jodi a ou pa bezwen pè, demen l ap fèt, si l pa fèt demen l ap fèt aprèdmen, paske li se yon Bondye ki kenbe pwomès li. Anpil fwa mwen menm ansanm avèk ou antanke kretyen, nou toujou ap, jan frè l di sot ap di a, ap itilize yon seri de eskiz ki pa menm gen fon menm, pou ke nou pa ede yon moun oubyen pou ke nou pa fè travay Bondye a, e poutan Bondye gentan konnen nou gen tout tan pou n ta fè sa ke nou ap mete eskiz devan pou ke nou pa fè a. Bondye gentan konnen mwen menm Dimanch si Dye vle si m ta gen yon envitasyon m pral di moun nan ke m pap ka vini men sa k fè m pap ka vini si se yon de si se yon de yon demach m ap fè pou ke m pa ale Bondye gentan konnen ke se yon demach m ap fè pou m pa ale paske li se yon Dye òmnisyan sa vle di sa menm m ta pral di moun nan li te gentan konnen depi menm avan mwen jwenn ansanm avèk moun nan pou m di m pap ka vini an li te gentan konnen ke E sam pral di ki fèm pap ka vini an li pa e yon otè li pa yon li pa gon valè vrèman pou ki ta enpechem ale sa Bondye di a anpil fwa manman nou papa nou fanmi nou e moun ki konn an pozisyon pou ede nou nan fanmi an e yo konn rive yon moman e ke Sa yo te di a, yo pa rete sou li. Ou konprann? Sa yo te di a, yo pa rete sou li, yo pa ka kontinye, oubyen gen kote yo rive, yo afebli, yo oblije lage. Men Bondye li menm, sa l te di w la, l ap fè l. Sa l te di w la, pa gen pèsonn ki ka anpeche l fè l. E si gen yon moun ki panse ou ka, li ka anpeche Bondye fè sa l te di w la, ou mèt di moun nan fè eksperyans Al fè eksperyans avèk Bondye pou l wè èske l ka anpeche sa ke Bondye te di w l ap fè a. Paske Bondye lòske l di yon bagay, sa l di a li fè l. Paske li se yon moun ki pa menm jan ansanm avèk tout moun. Ou konprann? Li pa menm jan ansanm avèk tout moun. Si nòmalman li diw lap maryew enben ou pa bezwen pè. Lap maryew. Lap maryew. Amen. Ou konprann? Sak pase Abraham avèk Sarah frè Elize yon moun jan moun yo konn di a ki pa jèmi ki pa jèmi ankò yon moun Peryòd li pa vini ankò. Ou konprann? Sa vle di tout kondisyon Sa vle reyini. pa gen, pa, pa gen kenn mwayen Pou k ap lòm, fè l. pou tout doktè, tout kondisyon reyini pou fè yon pitit ankò. Pou tout doktè, kèlkeswa espè an medsin, pa ka fè yon moun konsa fè timoun, Frè Elize. Amen. Kòm pa ki mwayen w ap pase, tout po moun sa gentan fè tchwi, tout vi, venn moun sa gentan kòmsi transfòme. Amen. Ou konprann? Koman ou pral fè yon moun konsa pou ke li repwodwi? Koman ou pral fè pou ke yon moun konsa li pote fwi? Sa li enposib, men tout sa k enposib a lòm, li posib a Dye. E se rezon ki fè nou di w, kèlkeswa sa Bondye te di w l ap fè a, Lap fèl kanmenm. San tan mil an lap fèl. Lap fèl depi se lik te di. Ou konprann depi se lik te di lap fèl lap fèl pa gen pèsòn satan paka anpechel manmanw paka anpechel papaw paka anpechel pa gen pèsòn e se rezon sa ki fè nou toujou vini pou ke nou konseyew pou nou diw ou dwe mete konfyans ou nan Bondye. Amen.
Ou dwe mete, rezon k fè ou dwe mete konfyans ou nan Bondye, pa bliye otè a di, moun ki mete nan Jezi yon konfyans ki san mezi, yo kapab pa janmen tonbe men delivrans yo li asire.
Yon delivrans ki asire mes bien aimés dans le Seigneur e pa gen pa gen wout pa bra la. Ou konprann?
Pa gen wout pa gen baraj. Ou konprann? Ou pral wè sak pase. Pèp Israël la batay avèk 21 peyi, 21 nasyon, 21 wa pou ke yo kapab rive nan tè pwom. Sak pase frè Elysée? Eske gen yon ougan, eske gen yon moun.